Map diw yon bagay. Ou wè si w ta gen madanm ou, ou wè ke w mande l yon gode ji, ou wè l pote yon gode dlo frèt ba ou, ou pa bezwen pè. Konn nanm li ap banboche nan pòch dyaspora. Nan pòch fo nèg ki di yo se gran nèg, paske kounya tout nèg se boujwa, tout nèg se gran nèg. Pa gen nèg ki pa milyonè. Kòman w ka konprann sa? Ou pèdi nanm ou ki nan pòch Jesco a. Wa al chache l, jwenn li pou m wè w. Medam m vin pataje sa avè nou. Si nou pa t nan jan nou te ye a lavi a pa t ap gen sans. Si nou pa t ap vann kò nou konsa lavi a pa t ap gen sans. Ou pa konn ya tout nèg se boujwa, tout nèg fin gran nèg, ou pap jwenn yon nèg kap pale epi l pa di w konsa ke m son gran nèg, m son milyonè, m gen kòb, m ka fè sa m vle. Enben se sa k fè, lemond antye vin chaje avèk yon pe fo gran nèg, avèk yon pe fo pòch chire ki pa menm gen yon goud nan dèyè yo, e se yo menm ki milyonè. E sa koz anpil ti jèn tou demen si Dye vle ki gen pou y avanse yo gen pou yo pase wont devan nèg sa yo paske yo gentan fin desann valè yo nan mande nèg sa yo 50 goud e tandiske nèg sa yo pa menm ka jwenn 100 goud pou yo voy bay fanmi yo an Ayiti. Se devan y ap vann moutro moutro gwosè devan yo. Gen jòf ou bay yon nèg, gen jòf ou lage sou rezo sosyo a se obligasyon wi pou nèg la wè si l a kraze w paske imajine w ou gen frinay sou ou. Ou gen frenay sou ou. Pa gen moun k ap rete konsa pou wè minit moute sou telefòn ou pou w pa kontan. Ou gen frenay sou ou, se tou nòmal pou nèg la di l. Depi nèg la di l se yon gran nèg, gwo mokèl, w ap woule pou w pran 200, pou w pran 2000 goud nan men l. E gen kou w konn al fè, dèske w konn nèg la se yon gran nèg, ou konnen w pral tonbe lajan, nèg la gentan ba w menm tou a kraze, menm dòmi w dòmi, lè w leve w jwenn li djèn ou avèk fo kòb ameriken lè l fè wout li. Ou pral konprann sa. Ou pap di sa w te pran. N'a pale pi devan. Se wout bal gason an, pòtinite pou l rive sou ou. Se wout bal gason sa, aksè pou lè l fè w pase 2 nèg pou l al lite nan lavi l pou l wè si l ta fè w pase 3, 4, 5 nèg. Epi wap jije yon fanm kap fè jenès. Ou panse w son aktè? Ou panse ou panse w son bandi ou pap pran kou? Medam, si nou pa swazi kontwole lavi nou, n ap pase gason tankou se bwat alimèt y ap pase nan van pou yo fè dife. Epi dife sa pap janm pran. Wap gen kob, men w pap janm gon fraye, e wap toujou ap pale gason mal, epi poutan manti, pwoblèm ou lakay ou, y anba tèt zogyo w, y andedan po, y andedan kè w, men w paka kontwole sa. Sispann moutre gason gwosè devan nou sispann moutre gason sispann fè wè gwosè mouda nou nèg la gen je nan tèt li l wè gwosè dèyè w si pou l posede w nan kè l li deja wè ke moun sa l merite genyen l se pa jès ou fè a ka pral fè li genyen w men malerezman ou gentan vann tèt ou avèk kè l menm si l gen madanm fòk li fè w dekraze kantmenm. Pou l santi l se yon bandi. Paske lè bandi ap jwe yon fim avèk yon aktè, fò l frape aktè a. Si w ap gade yon fim aktè a pa frape bandi a, ou p ap janm renmen gade l. E sa t fè n ap toujou pran kou. Kounye a tout nèg se gran nèg. Pa gen malere nan lemond antye ankò. Ti malere yo, moun sa yo se moun k ap viv nan tou forè. Tout nèg se gran nèg. Tout nèg gen lajan. E fason jan nou mete yo nou an wi.